Bonswa tout moun, se zanmi nou, patnè nou, kolaboratè nou, Frisnel k antre lakay nou, ki pote yon ti videyo pou nou, de motivasyon, pou vin motive ou, pou w di w kijan w dwe fè pou w avanse. Tande m! Tande, tande, nou chak k ap viv sou latè, nou konnen nou chak k ap viv sou latè gen twa bouji andedan nou. Nan twa bouji sa yo ki anndan w lan, ki fè pati de sistèm ou an, gen de k limen a pèpetite, ki toujou limen. Y ap limen, se, y ap etèn se lè w mouri. Nan twa bouji sa yo, gen de ki toujou limen, y ap etèn jis lè w mouri. Men nan twa bouji sa yo, gen youn ki toujou ap limen etèn. Sa k ap limen etèn nan, Kite m esplike w. Alaminit ke sa k ap limen etèn nan poko pran stabilite l, ou pap ka pran, ou pap ka demare. Sa k ap limen etèn nan pa fèt pou l limen etèn. Li fèt pou l gen tou limen tou. Men rezon k fè l toujou ap limen etèn nan, se paske antouraj ou, Se antouraj ou k toujou ap limen l. Chak fwa ou goumen, ou limen l, antouraj ou toujou ap etèn li. Se pou sa m toujou mande w nan tout live m ap fè, nan tout videyo m ap fè, pou w kòmanse debarase w ak moun negatif nan antouraj ou. Si w kòmanse debarase w avèk moun negatif nan antouraj ou, moun ki pa renmen w nan antouraj ou, tout sa w ap fè, ou itilize de mentò, ou pran de pèsòn responsab, de moun ki pwofesyonèl nan domèn nan pou ede w, lè sa, bouji sa a pral limen. Li pa pral etèn ankò. Men a la minit ke w asèpte mete de moun ou asèpte kontinye avèk de moun ki pirman negatif nan antouray ou, ki pa janm gon bon konsèy yo ka ba ou, ki sèlman retounen w bak chak fwa w, kòm w, chak fwa w gon pwojè ke w rakonte yo, yo toujou di w ke li pa reyalizab. Kijan w konprann ke mwen menm, m gen yon pwojè, m vini m rakonte w, m di entèl men sa m gen, men sa m ta renmen reyalize. Olye pou entèl ban m konsèy pozitif ou di, Frisnel monchè, si w gen sa w vle nan ou ta renmen reyalize, men sa pou w fè. M ap si men men kisa kisa pou m fè? Enben Frisnel oke oke n ap avanse ansanm, n ap al nan n ap avanse ansanm. Men si chak fwa m gen yon pwojè m rakonte ti mari l, m rakonte ti Andre l, yo toujou di m non sa pa reyalize e yo pa janm oryante m okenn kote, sa se de moun ki negatif ki t ap toujou renmen pou w ret atè a. Lè konsa men sa w gen pou w fè. Jan de moun sa yo, ekate yo nan antouraj ou, fè wout ou pou kò w. Chèche, si tout moun sa yo se te zanmi w yo te ye, fè zanmi nouvo. Paske moun sa yo pa zanmi w vre. Vrè zanmi w lan se moun ki ta renmen byen pou ou, se moun k ap toujou oryante w, lè l wè w l ap pran yon move direksyon l ap di w, Frisnel, direksyon wap pran an pa bon, men si m te nan plas ou se sa a m tap fè. Se a goch m tap fè, se a dwat m tap fè. Alaminit ke w gen yon zanmi, a chak fwa w ta vle rakonte l yon bagay, li toujou jwenn yon eskiz, li toujou jwenn yon ba, li toujou jwenn yon kalifikasyon pou l di w non, sa a pap ka reyalize, men l pa janm di w ki wout pou w fè. Moun sa yo, e, moun sa yo se pa zanmi w, se de konpetitè yo ye pou ou. Si w kontinye ap viv ak konpetitè sa yo, ou pap reyalize. Anyen nan vi w. Se pa konpetitè a k pwoblèm nan non, se kè l ki pa bon. Si kèl te bon li pa tap I don't care li te konpetitè w men li tap di w atansyon sa wap fè a la li pap ka reyalize fè sa a pito men se a chak fwa kòman w konprann pou gen yon tonton w ou gen yon kouzen w a chak fwa wal rakonte l yon bagay ou menm yon frè w a chak fwa ou gen yon bagay ou gen yon pwojè w rakonte l li li toujou di w pwojè a pa reyalizab epi l pa janm oryante w pou l di w men sa pou w fè men sa pou w fè non Moun sa pa zanmi'w li ye, se 2 konpetitè yo, se konpetitò'w li ye, e a la minit ke w ta met tèt ou deyò, ou ta chache yon lòt, ou ta chache yon lòt tip de zanmi, ou ta chanje zanmi, ou chanje kolòn, ou ta fè yon bagay nan vi w, ou reyalize, ou pral wè ke moun sa pral ènmi w, kè'l gwo, li pap renmen w, rezon an senp, se paske li pat gen nan tèt li pou'l te wè w reyalize yon bagay, a chak fwa ke w te toujou konn rakonte'l pwojè yo, se te, se pou rezon sa yo ki fè ke li te pa janm ba w yon konsèy la, se paske si'l ba w yon konsèy, ou pap vin reyalize yon bagay nan lavi w, O, lè sa, lè sa, lè sa, li pap ka voye w al achte pou li ankò, li pap ka voye w nan dlo pou li ankò. Fòk nou, fòk nou mete l nan dimansyon pou nou balanse l timoun, pou nou fè diferans antre konpetitè avèk konseye nou. Gen moun se konpetitè nou ye, konpetitè dirèk nou yo ye, pa mande yo konsèy. Lè w al mande yon konsèy a konpetitè w, li pap ba w bon konsèy la. Sa vle di, ou pa ka gen kouzen w lan nan zòn nan, kouzen w lan pa menm te renmen lekòl menm. Depi lè l fin fè mwayen de l kite lekòl. Ou menm si w te rive nan sizyèm, epi chak kou gen yon pwojè w ta renmen reyalize, w al rakonte kouzen w lan li, kouzen w lan pap janm ba w bon rezilta paske kouzen w lan deja li menm se yon medyòk li ye, non sèlman se yon medyòk, anndan l li pap renmen w vre paske li menm li gen tan chwe, echwe. An nou pran egzanp, kòman w konnen m pral gen m pral gen yon moun mwen la a ki gen tan gen 5, 6 pitit, ki gen tan echwe nan tout nan tout nivo nan kò l, Li pa reyalize anyen nan jenès li, jenès li gaspiye, epi mwen menm m pral gen yon pwojè antanke jèn pwofesyonèl, jèn, m ta renmen reyalize yon bagay, epi m pral rakonte l? Sa l pral ban m kòm konsèy? Moun sa pa ka ba w anyen kòm konsèy ke di w non, sa a pa reyalizab. Enben timoun, lè nou nan sitiyasyon difisil sa yo timoun, eseye antoure nou avèk moun ki nega, antre nan avèk moun ki pozitif, de moun ki renmen nou, de moun ki ta renmen byen pou nou, de moun ki ta renmen lè nou nan senkantèn, lè nou nan swasantèn, nou kab manje yon pen. Nou pap mache sou batmen, nou pap dòmi nan lari. Se de moun konsa pou n eseye antoure nou. Men alaminit ke nou eseye nou pa antoure n de moun sa yo, nou kite nou, nou kite moun, chak fwa nou gen yon pwojè nou ofri, nou rakonte yon moun li, olye pou moun nan ta byen avanse li di nou fè bak. Nou koute pawòl moun sa yo, nou koute pawòl moun sa yo, nou responsab si nou echwe. Paske se nou ki dwe pran desten n an men. Si w wè yon moun pa vle oryante w nan bon direksyon an, Bal vag. Fè cheme w poko wap kwaze yon lòt moun. Epi li epi m pral di w yon bagay la ki fò nan videyo a, dèfwa w konn rive nan yon sitiyasyon ou konn mande w pou w chanje zanmi. Si w vle reyalize yon bagay fò w chanje yon zanmi. Depi w pa chanje zanmi, ou fèk kòmanse mache nan tou a, ou fèk kòmanse nan eta w ye a, paske sitiyasyon an konn mande w menm fòk ou chanje zanmi. Se te zanmi nou, patnè n, Frisnel ki antre lakay nou pou te kon ti konsèy sa yo pou nou. M ap tounen ankò, m toujou gen anpil bagay anndan m, sa a se twòkèt la, chay la dèyè, m pral depoze l sou chanèl youtube la pou ou, epi ou menm w ap gen chans pou w kapab gade l ak tout zanmi w, fanmi w, pataje l pou tout moun kapab wè l. Mèsi anpil, a la pwochèn.